Kèk pami gran pwen k ap domine aktyalite a se nan sa ki gen pou wè ak dosye Petwo Karibe a. N ap gen pou n kòmanse ak yon trè bòn nouvèl kote peyi Venezyela deside anile yon bon pati nan dèt Ayiti te gen pou li a. Plis detay ap vini. Yon lòt bò, jan sa te anonse, yon ventèn sòlda ak polisye Jamayiken e Belizyen debake nan peyi a pou vin ranfòse fòs miltinasyonal la. N ap gen pou n fè yon piwèt nan Site Solèy kote gwo deblozay pete, plizyè moun tonbe anba bal pami yo dezyèm chèf gang Simon Pele a. Nan Nòdès, Jacquelin Pierre alyas Pajero se non youn pami moun ke otorite lokal yo jwenn kadav li antere nan peristil yon bòkò. Toujou nan Nòdès peyi a, van divizyon k ap soufle nan mitan manb komite kanal la pran yon lòt ekstansyon aprè l fin tonbe e l gen yon ponyèt ki te fraktire, ansyen senatè Jacques Sauveur Jean deside sòti nan silans li e l gaye wonn lan. Nan Lèziwa, yon gwo koure al jwenn bawon yon polisye blese nan kad yon atak nan sa ki gen pou wè ak kesyon pò Senlwi disid la ki poko janm ka fonksyone kòmsadwa, yon gwoup sitwayen leve vwa yo. Se detay sa yo ak lòt ankò nou pral vin ak yo pou. Byen avan sa li enpòtan pou n ankouraje chak grenn nan nou kap gade emisyon sa pou nou abone e menm si ou te gentan abone verifye ke klòch notifikasyon an koche yon fason a chak fwa machann zen lage kèlkeswa sa nou lage a youtube ap voye yon notifikasyon ba ou lè konsa wap kapab enfòme atan. E pa bliye ou menm ki etazini kanada lafrans wikenn deja rive la ok. Donk weekend rive si wap voye lajan bay pwòch ou an Ayiti aplikasyon pou itilize a li pa lòt ke Sendwave. Sendwave se ou ka voye lajan pa MonCash fòk kont lan elaji kont Inibank moun nan an dola Initransfer donk se vreman fasil pou itilize Sendwave se telechaje li swiv etap yo kreye kont ou epi itilize kòd pwomo MZH pou kapab benefisye 10 dola bonis si tout fwa transfè a reyisi.
Nou se Machann Zen Ayiti, kèlkeswa kote enfòmasyon an ye, nou pral chèche l pote l ba ou jan l ye a.
Brit chaje pa kanpe nap rantre nan detay yo e se nan sa ki gen pou wè avèk dosye dèt petwo karibe a nap kòmanse jan n te anonse l la Venezyela deside anile yon bon pati nan dèt Ayiti te genyen pou li a selon jounal Le Nouvelliste se minis ekonomi ak finans an madam Ketleen Florestal ki konfime enfòmasyon sila pou yo ke peyi Venezyela deside anile 1.7 milya dola dèt ke Ayiti te gen pou yo. Desizyon sa a te vini swit ak vèsman 500 milyon ke Ayiti te fè ak Venezyela a. E pou lajan sa a te rive 500 milyon se te anviwon 9 a 10 milyon dola chak mwa ke Ayiti te konn depoze sou yon kont. Lajan sa a te vin monte jiska 500 milyon dola e l te tou bloke sou kont lan akòz sanksyon Ameriken te mete sou do Venezyela. Donk otomatikman e te vin gen yon asouplisman de sanksyon yo, Ayiti te tou peye Venezyela 500 milyon dola sa an siy petèt damitye. Venezyela tou anile tout rès lajan Ayiti te gen pou peye la, swa 1.7 milya dola. Sa ki vin yon benefis pou Ayiti paske 9 a 10 milyon dola li t ap depoze chak mwa sa yo pou peye dèt Venezyela a pral rete nan trezò piblik e kòb sa yo kapab itilize pou lòt koze. Donk plis detay ann al tande minis planifikasyon an ki te nan yon entèvyou ak Frantz Duval. Youn nan bòn nouvèl ki gen nan dènye bidjè a, se ke nou wè Ayiti prèske pa gen sèvis de la dèt elve. Sa vle di kisa? Sa vle di ke pi fò dèt nou jiska resamman pandan lè dènyè zane se te Venezuela 80 pousan si m pa twonpe m. Donk avèk tranzaksyon k fèt sou ansyen administrasyon an, negosyasyon k fèt la gon gwo pati nan dèt nou ki efase donk nou pa gen sèvis sa a e gon kòb ke n te toujou met de kote pou n peye dèt Venezuela se yon kòb ki pa t sou liv nou ni nan liv bank santral Li te nan yon kont apa e paske kòm avèk sanksyon yo nou pa t ka peye dirèkteman Venezuela men obligasyon fè ke nou pa ka nan yon pwogram avèk fon pou nou pa onore dèt nou, nou te onore yo an metan yo sou yon kont akote. Donk li te deja pa t nan liv nou. Donk nou jwenn yon opòtinite. Pou nou peye yon pati dèt la avèk fon k te deja pa sou liv nou, epi pou yo efase yon gwo mòso nan dèt ekstèn nou, e se pou sa nou pa gen yon sèvis de la dèt ki enpòtan. Jodi a la, Ayiti prèske pa dwe, si n ka di sa konsa. Bon, sa l dwe yon ti jan twòp toujou. E ki montan n peye?
Pa mwa? M pa gen chif la nan. Non, nan kad tranzaksyon sa a, ansyen administrasyon, ki montan n peye? E yo te kimile, m pa konn si se de, twa zan, m pa konnen, pa mwa se anviwon di milyon dèt te Venezyela a te gen. Di milyon dola pa mwa, apeprè. E sou fon divizyon, sou pou rive sou 500.
E yo, tou sa yo te mande n, se sa k te deja soti nan liv nou, te sou yon kont esko, peye nou l epi n ap efase rès la. Se sa nou fè. 500 milyon de euro? Wi. E yo efase 1.7 milyon, se sa? Nou te dwe 1.7 plis 500. Ok.
Yo pran kòb ki te sou kont eskwa ke nou te deja wete kòb trezò depoze l an, te deja konvè, te deja sou yon kont nan Bank Santral ke nou pa t ka manyen, ni Bank Santral pa t ka manyen, ni pa t ka manyen. Kondisyon an se te pou Venezuela l te ye. Lè n ka peye l pou n peye Venezuela avè l. Donk. Kòb sa a jwenn yo avèk tout. posibilite kòman di sa pou n pa vyole lwa entènasyonal kòm ete sou sanksyon epi di kou nou efase yon lòt 1.7 milya. Antouka jan ou tap tande a se konsa nap soulinye pou ou nan moman sa la se gwo chirepit ki gen ant Venezyela ak divès peyi pami yo Repiblik Dominikèn dayè prezidan Madolo vreman ap di yon pakèt pawòl piman bouk dayè Menm pou prezidan ajanten an e li mande pou ke espri Maradona toumante Milei e antouka gen yon minis venezyelen ki menm di peyi kap sipote Etazini yo se maryonet yo ye, Etazini ki pran nouvo sanksyon kont e anviwon 16 wo fonksyonè venezyelen antouka koze yo anpil. Papa lakay pa nou an Ayiti, jan sa te anonse, genyen 20 militè ak 4 polisye Jamayiken ki debake nan peyi a pou vin ranfòse fòs miltinasyonal la. Nou konnen ki deja gen 400 polisye Kenyan ki sou sòl la. Depi mwa jen pase a, militè ak polisye Jamayiken sa yo ki debake nan peyi a pou ranfòse yo e genyen tou 2 sòlda ki sòti nan peyi Beliz ki rive abò. Yon vòl ke Etazini te òganize e nou te gade video a sou Machann Zen Ayiti nou te wè moman ke yo tap debake nan peyi a. E pandan ke nouvo kontenjan militè ak polisye yo rive pou ranfòse fòs miltinasyonal la e toujou gen operasyon ki an kou menm si pèp la toujou ap tann rezilta Bò kote pa yo bandi yo presizeman nan Site Solèy ki poko jwenn frap fòs lòd yo tonbe goumen antre yo e sa ki koute lavi plizyè nan yo epi plizyè lòt blese. Deblozay sila a ta pral pete nan dat 11 septanb 2024 la swit ak yon match foutbòl ki te opoze Simon Pele ak Boston ki se 2 katye anndan Site Solèy, paske depi aprè swadizan lapè ki te genyen ant gang yo nan Site a, te tou gen 2 aktivite ki te kanpe, yo remete sou pye. Donk, pandan match sila a e nan fen match la, gen youn nan ekip yo ki pèdi, ki. pa dakò ke l pèdi diskisyon pete sa ou tande a kout bal fè mikalaw e youn nan premye moun ki viktim yo ki mouri sou plas se dezyèm chèf Simon Pele a nap pale w de John selon sa ke Luckson Sainvil rapòte gen plizyè moun ki pèdi lavi yo e depi Mèkredi a tout jedi 12 septanb 2024 la bagay yo pat twò kòdyòm nan Site Solèy akòz deblozay ki pete ant Simon Pele avèk gang nan katye Boston yo e John Jan di w li a ki se dezyèm chèf Simon Pele a li mouri sou teren an depi menm jou a e genyen tou yon gwo koure ki rele Bendji misye se chèf katye Belekou a li te pran yon bal nan pye. E gen plizyè manb nan popilasyon an ki tal asiste match la ki ta menm mouri e blese tou nan kad afwontman sa ki te genyen nan e match sila. Nap travèse nan komin Fòlibète depatman Nòdès peyi a pi presizeman nan premye seksyon kominal Dima kote otorite lokal yo nan tèt kole ak popilasyon an jwenn kadav yon jenn gason ki rele Jacquelin Pierre alyas Pa Jero ki te sòti lakay li ale kay gangan an menm depi kèk jou yo t ap chache l e se finalman mèkredi 11 septanm 2024 la yo ta pral dekouvri kadav jenn gason an antere anndan badji ougan sila a ki rele Jeancius Pierre dayè jenn gason an gen anviwon 8 lane depi l ap fonksyone ansanm avèk ougan selon e sa ke kòdonate kazèk premye seksyon kominal la e se ki dima a. E Mackenson Gabriel anpil moun konnen sou non Mack Caron e revele nan mikwo yon jounalis radyo Gama FM. Daprè kazèk la, jenn gason an lè l te sòti a li te di pwòch li ki kote li ale se kay bòkò a menm l ap fonksyone imajine w bòkò a gen menm siyati ansanm avèk Jacquelin Pierre la donk se 2 moun pwòch. e se 2 moun ki gen nenpòt 8 lane depi yap fonksyone ansanm donk se mon konpè jenn gason an e jenn gason an toujou bay bòkò sa on seri de gwo kliyan enben malgre tout lyen sa yo yo genyen lyen familyal lyen amitye bòkò a arive kanmenm egzekite misye touye misye epi l antere l e anndan badi a menm li fouye tè l mete l anndan on sèkèy e genyen. Yon zosman ke yo jwenn nan nan sèkèy sila a antouka ki sanble se ta yon moun yo te antere. Donk se 2 kadav kanmenm yo jwenn antere nan badi bò kò sila a. Antouka an al tande plis detay ansanm avèk kòdonatè kazèk premye seksyon kominal Dima a, Mesye Mackenson Gabriel anpil moun konnen sou non Makawon ki te nan mikwo yon jounalis radyo. Gama FM. Nòmalman che nou,
nou menm kazèk yo atravè peyi a, nou on ti jan kòdone nou ansanm. Nou gen gwoup whatsapp ke nou fòme, kote ke si gen yon mesaj d'alerte nou bezwen fè pase, Pou nou tout kominike avèk lòt. Nou menm pou depatman Nòdès la, nou gen yon asosyasyon ki trè djanm, e kèlkeswa sa k ap pase atravè yon seksyon kominal, nou menm nou ka kominike avèk lòt san ke nou pa bezwen deplase menm. Donk, se la nou te resevwa yon alèt kote ke prezidan kazèk Nòdès la ki se Jiven Nestan te alète seksyon Dima, seksyon Bayara, seksyon Lwazo, e. Seksyon Womari Bawo kote ke li te fè konnen gen yon moun yap chèche anndan seksyon pal la ki gen yon sinon Pajero yo pa wè. Donk nou menm pote siveyans si tout fwa nou ta tande kote ke gen yon moun ki mouri nou ka toujou fè yon konsta pou nou jistifye eske se moun pal la yap chèche a. Nou menm se menm moman sa nou te oblije rele tout èd kazèk nou genyen atravè abitasyon yo. Nou te di yo genyen yon moun y ap chèche. Si tout fwa yo ta retwouve yon moun swa ki pa alèz oubyen yo te dekouvri yon kadav, fè nou konnen sa nou menm pou nou fè swit legal yo. Se menm moman an m gen yon èd kazèk nan zòn Pyedò ki rele m li di m li wè zòn yon zòn nan seksyon an ki rele Kafoulèt ki chaje avèk gason debake la men li remake gen chèf pami yo. M di bon Nòmalman m te gentan gen alèt la. Mesye yo te di m y ap vin fè fouy paske moun ki mouri a te konn vin fonksyone avèk yon bòkò ki genyen nan seksyon Dima a. Donk m te pa gen pwoblèm, sèlman akonpaye yo pou evite deriv fèt. Efektivman vre, mesye yo te la, yo t ap fè fouy, yo pa t janm ka dekouvri kadav la. Apre yon ti tan, yo pran yon lòt sitwayen yo jwenn anndan seksyon an. Jij te konnen kote Bòkò a te gen lòt baji, yo kenbe l, yo ale ansanm avèk li pou yo ale nan lòt baji yo. Se la yo travèse nan zòn Bèagondi ki pou seksyon Bayara, men nou menm zòn Bèagondi nou gon ti pati ki pou seksyon Dima tou. Donk se menm moman an lè yo rive, efektivman vre y ap fouye baji, fouye baji, yo fè yon dekouvèt sou yon fòs. Pandan ke yo fè dekouvèt sou fòs la, gen yonn nan èd kazèk an nou yo ki di, Fouye la pou nou wè paske gen yon fòs la. Yo menm yo ale, yo fouye, fouye nan fouye, enpi lè yo gade yo wè yon men yon moun. Menm kote a, yo kontinye rale tè a, lè yo gade, se patnè a y ap chèche a, bòkò a tiye, li mete anndan bati a, li fou yon gwo tranche, li mete l. E oke, Lè mwen menm mwen fèk rive, m verifye, m wè se vre men kote yo antere moun nan e te gen yon sèkèy tou pre a tou. Lè yo dekouvri anndan sèkèy la, nou jwenn yon èskèlèt anndan sèkèy la, men èskèlèt sa a gen vès sou li, li gen badechè nan pye l. Donk nou menm nou te jis di, petèt sanble se kèk mò. Yo tal pran nan simityè yo vin avèk li la pou regleman nou pa konnen se panse e donk lè mwen menm m fè apèl a la jistis efektivman m te jwenn komisè inosan mwen te pale avèk komisè ino tou e komisè ino te di pa gen pwoblèm lap fè swivi yo pi fè gen yon delegasyon ki vin rankontre nòmalman vre komisè a te rive avèk jij depè mèt monpremye. Yo fin vèbalize kadav la e jij la te bèy otorizasyon a fanmiy nan pou yo deside. Fanmiy nan te di piske kadav la gentan an dekonpozisyon, yo menm yo pa ka fè anyen ansanm avèk li, sèlman yap fouye tou a yon ti jan pi fon epi yap mete dife sou kadav la epi yo antere rès kò a. Donk nou menm nou pat gen pwoblèm avèk sa, nou te di yo pa gen pwoblèm yo mèt aji. Epi nou menm nou te soti deyò paske kote Bòkò arete a nou te mwen menm m te mande komisè a pou y al fè yon verifikasyon lakay Bòkò a. Lè nou rive yo ouvri pòt yo fè verifikasyon nou chèche nou pa jwenn anyen. E te gen yon machin nan lakou ankò nou verifye anndan machin nan nou pa jwenn anyen n ale nan yon lòt bati li te gen ankò nou louvri bati a nou chèche nou pa jwenn Bòkò a. Donk, mwen menm, m te pale avèk komisè a pou gen swit ki kontinye fèt. M kwè jodi a la y ap gen pou yo retounen anlè ankò pou yo pran kèk enfòmasyon epi pou yo wè si yo ta va remoke machin nan pou yo ale ansanm avèk li Fò Libète jis pou lajistis li menm li deside sou ka a. E kazèk Macaron Gabriel ou se kazèk premyè seksyon kominal Duma nan komin Fò Libète onivo depawtoman Nòdès lan, ki ap retrase pou nou dram sila ke nou menm kòm otorite avèk sipò popilasyon an nou rive dekouvri yè pou n byen sezi l sè ke nou jwenn anviwon 2 kadav gen yonn ki ki li menm ap desose epi gon kadav ki se sitwayen yo t ap chache a men kounye a la di nou non e pa Jero w pale n de li an depi kilè l ki te lakay li egzakteman. Bon, selon sa madanm li rapòte nou, li fè konnen se depi nan dimanch pa Jérôme te di yo konsa lap vin lakay konpè l, paske se bòkò a se konpè a pa Jérôme a li ye e yo gen menm siyati yonn rele Jacquelin Pierre yonn rele Jean Siyis Pierre donk se 2 moun ki te konn ap fonksyone. Ansanm, yo gen anviwon 8 an depi y ap fonksyone. E Pajero toujou bay misye gwo kliyan. Donk, nan dimanch, li te di l ap vin kote Ougan an. L ap vin chèche yon 100 dola. Yon 100 dola ameriken. Bon, se depi lè misye fin rive nan dimanch, li te pale ansanm avèk yon lòt dam li gen sou zòn Kèyewouj. Li te di l li rive, se yon ti mòn l ap monte la pou l rive nan Badji kote bòkò a yon ti jan bouke.

Donk yo menm yap chèche, rele bòkò a souvan, bòkò a di non, li pa gen enfòmasyon de li ankò, se sèl nan dimanch la li te wè, li pa janm wè. Finalman, jis nou vin dekouvri kadav la kote ke misye tiye Pajero li mete. E si n vle konprann, Pajero nou te kapab di se yon sòt de demachè pou bòkò a? Wi, wi yo te konn fonksyone ansanm. Kazèk Makawonn se pa premye fwa ki kas la repwodui nan seksyon pò la, Dima nou raple n pa sonje ki ane, te gen yon sitwèyèn te jwenn ki mouri, e sou yon motosiklèt men li t ap soti lakay yon bòkò, bòkò a te pran lafuit e yon lòt ka ankò vin pwodui se sa ke nou konnen, nou pa konn konbyen ki pase tou ke nou pa konnen, men nou menm kòm otorite ki jan de dispozisyon nou pran non sèlman pou nou mete yon kontwòl sik atravè èd kazèk ou di ou genyen nan abitasyon yon pou ke nou kapab kontwole moun ki ap pratike kesyon vodouyizm nan zòn nan pou nou kapab swiv aksyon y ap poze pou nou pwoteje vi ak byen moun k ap frekante espas yo. Bon Sheno, mwen menm m pa ka kache di w sa. Pou nou menm anndan seksyon kominal Dima a, s on kri dalam n ap fè toutan. Kote ke nou menm n ap mande omwen nou ta va gen yon soukomisarya anndan seksyon kominal la. Imajine w nou gen yon seksyon kominal ki gen anviwon 24 mil moun k ap viv anndeny, pou nou pa gen menm yon soukomisarya lè gen yon ka dijans, petèt ka gen ta gen yon entèvansyon ki fèt rapid. E mwen menm se pa, se pa politik, se pa voye monte. Konn gen entèvansyon lapolis m bezwen ki pou fèt anndan seksyon kominal la, mwen rele lapolis, sa konn pran di tan pou yo rive. E lè yo pran di tan pou yo rive, sa konn koz gen viktim ki fèt nan ka yo. Donk mwen menm m ap mande omwen Pou reskonsab ki gen reskonsab jistis ki gen nan depatman an fè yon ti pase men nan vizaj yo pou yo wè omwen si gen kèk chanjman k ka fèt lè gen yon otorite anndan yon seksyon kominal oubyen yon yon sitwayen anndan yon seksyon kominal ki ka alète yo de yon deriv k ap pase nan yon zòn pou yo yon ti jan mete yo yon ti jan pi rapid pou sèvis la pa twò mize. Donk nou menm kòm otorite. Lè gen jan de ka sa yo tankou wè son sot dim la se pa premyè fwa bòkò a fè bagay sa m sonje te gen yon sèten e waw m pa sonje non patnè sa ki mouri wi moun wanamèt frè miki ki te viktim sou menm bòkò sa nou menm nou te fè tout sa pale kazèk kazèk makawonn se menm bòkò sa ki retounen ankò pandan ke lapolis te gen tout prèv nou lajis yo pa janm fè anyen ki retounen ki la. Wi. Ok.
Wi se menm se menm bòkò sa. Nou menm nou te fè tout travay nou. Nou te remèt dosye a bay lajistis pou yo menm yo te fè swivi. Bon mwen menm m pa konnen rezon pouki e bòkò a te vin retounen nan zòn nan e e menm zam bòkò a te genyen li fè m konnen zam nan legalize li moutre m papye zam nan. Donk mwen pa konnen ak ki rezon ki koz pa t gen swivi ki fèt sou dosye sa ankò. Kòm se lajistis ki la, ki plase pou sa, pou ankete sou yon dosye, m pa konnen si se ankèt yo te mennen ki te enfòme yo ke Bòkò a pa t koupab ki koz sa te fini konsa, ou di mwen ki rezon ki koz se konsa sa te fini. Nou menm kòm otorite nou te fè travay, tout sa k posib pou dosye a te pran direksyon li te dwe pran. Nan minit n ap pale la a, Bòkò an kote l ye? L pa t ap viv avèk madanm, pitit li? Kote l ye? Ki enfòmasyon n gen sou li egzakteman? Depi dimanch bagay la fin pase a, bòkò a pa rete nan zòn nan. Ni li menm, ni madanm li, ni pitit li, pa gen yonn nan yo nou wè. Jiskaprezan nou menm kòm otorite anndan seksyon kominal la, nou mete antèn adwat agoch pou nou wè omwen si nou ta va retrase kote yo ye. Ok. E kazèk espas kote bòkò an te rete avèk madanm pitit li kote li gen badji an, tè sa yo se pou li menm oubyen se tè ke l te yon espas ke l te anfème oubyen se nou otorite yo ki te bay espas pou l kapab mete badji epi pou l rete an menm an menm tan tou? Bon, nòmalman ou konnen seksyon Dima a se menm bagay ansyen Akayid ki te genyen yo. Gen espas moun nan te okipe, lè moun nan bezwen fè konstri kay li transede moun nan di Pòsyon. E se se moun ki te gen espas yo ki transede bòkò a di pòsyon. Misye arive fè badi yo, li abi, li oblije fè kay nan menm ti pòsyon sa yo. Ok, avan dènye kesyon m fini kazèk makawon. E kay yo egziste, yo fèt, yo refèt ankò. Eske n ap tann yon twazyèm fwa nou menm kòm otorite pou gen de baliz ki met nan seksyon an? Kisa ou menm kòm otorite ou konte fè pou anpeche jan de ka sila yo menm yo pa pwodui ankò nan kominote a? Donk, nou menm kòm otorite ki gen anndan seksyon kominal la, se nou ki pi meprize atravè je gouvènman an. E lontan, kazèk yo te jwenn anpil, anpil akonpayman e gen yon seri de deriv ki pa t janm ka pwodui anndan seksyon kominal la. Men kounye a, anojou, prèske yo vin lage kazèk yo de bra balanse. E menm kazèk yo tou ka viktim nan sans sa a. Mwen menm map mande otorite nou gen nan depatman Nòdès la omwen an nou wè kòman nou ka sove depatman Nòdès la. Menm si nou pa ka sove tout Ayiti, men depatman Nòdès la an nou wè kòman nou ka mete tèt nou ansanm omwen pou gon seri de deriv nou frennen. M panse ke. Komisè di gouvèneman ap tande nou la, li menm li gen travay pal li sipoze fè. Li sipoze rankontre kazèk yo, chita pale ansanm avèk yo pou nou gon nouvèl estrateji nou mete sou pye rapid pou nou fwennen on seri de deriv kap pwodwi anndan seksyon kominal yo. Yon lòt bò nan sa ki gen pou wè avèk dosye kanal Wanament lan depi kèk tan e ki gen yon van divizyon kap. e soufle ladan l. Dayè, plizyè manb tèt de pon nan komite kanal la divize. Gen divizyon ant Madam Wideline Pierre avèk Pastè Moïse. Gen divizyon ant Pastè Moïse avèk Jacques Sauveur Jean. Donk se gwo van divizyon k ap soufle nan mitan kanal la. E resaman n sonje ke ansyen senatè Jacques Sauveur Jean te sot tonbe, li gen ponyèt li ki te fraktire. E apèn li sòti lopital, li deside. sòti nan silans li pou li pale anpil anpil koze donk m pap di anyen prefere se nou menm k al tande gwo revelasyon ke ansyen senatè a fè e l menm pase pran pastè Moïse antouka koze yo anpil.
Bon met map di nou pou dat zòn nan te la yo te am nou te nou te vin la ou konn se lèm vin la ke tout moun vin la yo tap yo tap janm konn moyiz. M sòti yon temwayaj yon peyizan la e kote m te nan fèm avèl nan yon jaden li di ke nan kesyon kanal sa ou se pyonye ki fèl antre nan palè nasyonal pou ta diskite Tout bagay!
Se mwen ki kòmanse tout bagay. Se vini nèg yo vini o sekou de la viktwa kòm si m ta di yo met nan tèt yo pou yo menm mwen bezwen. Alò m bezwen prezidan kanal. M ta rele Jak Sovè san se prezidan kanal ki pou ta sousi prezidan. Mwen kite nèg la prezidan kanal pou li ka viv, pou yo wè li nan lasosyete, pou l vin on bagay. Men li pa bezwen ap fè tout teyat sa yo kòm si m ta di w. Mwen menm mwen pa rantre nan lojik sa yo paske madanm mwen, tout moun di m non Jak pa. Men m pral di w lè bagay la rive la se pa mwen k mennen l nan. M poko janm al devan pòt kay misye. M pa konn kote l rete. M pa menm konn non l. Ou kwè non m s on non piblik. Mande m ki jan l rele m pa konn. Sa w wè y ap di a konsa l rele a konsa m konnen tout moun li rele. Mwen menm ou menm m chanje non l pa rele m di o m. J'ai été élevé par des pasteurs. Nan tout wout mwen mwen viv de pastè. Pastè se senbòl de moralite. Lè yo di w pastè, se pou ou gen kredi. Bon, ou janm wè pastè nan jan de bagay sa yo? Jisteman senatè, ou di ke ou pa rekonèt li, men nan yon entèvyou ou te fè, ou di ke ou te nan yon machin avè w, li pral si yon pwèt. Si w pral pwèt li, kòman w te ka fè l si yon pwèt? Evidaman, m fè de biznis a msye, lè msye vin jwenn mwen, lè w wè msye vin, kote w wè n ap manje patat la, e tè mwen. Gen lè m ap vann li de pwopozisyon, paske l di m l anvi plante. Ta renmen m di misye travay agrikilti se pa yon travay yon sèl moun ka fè, si w vle m ap sede w de pòsyon de tè pou w travay, m vann li yon kantite tè. Mentnan nan kondisyon, si l vle vin pale de kondisyon yo mwen menm lè devan lajistis la vin eksplike w. Paske o fon se pa bagay la, men rezon ki te fè m defann li. Rezon ki te fè m defann machin misye a lè misye. Dim desann machine nan. Se nan machine nan mea misye nou soti non kote yo fè prè paske misye dim se pou li. Sa vle di ke mwen menm si se pou li se li ki ka fè. Mwen menm se homme d'affaires mea ap fè biznis menm jan nou fè biznis nou fè biznis. Men si msye enonse l konsa, m ap eksplike w sa k te pase. An wi, paske l di se. Epi m wè msye pa gen sou mwen, li chita sou ban dèyè a, epi li di chofè devan an, Pran manch long lan pou mwen, pran manch long lan pou mwen. Se pa premye fwa m eksplike sa. Epi yo rale yon gwo manch long yo ba m, epi m wè sa k gen an, m retire. Epi m mande msye sa k pase. O! Sa k gen? Epi msye di ke se Wideline li wè k ap swiv li pou al tire l. Epi l gen yon machin k ap swiv li la, se machin Widlin, Widlin te vle tire l, li pral tire l. Epi m di misye, o, kanpe machin nan mete l atè. Mwen jije ke misye gen yon kriz de foli l ap fè, m di misye mete l atè la. Lè sa nou soti Tèye Wouj yon kote, l di m se pa e biznis li, se la l ka fè. Menm jan m te vann li, l achte l peye m etsetera. Menm jan yon feyton remèt. Istwa sa yo se de istwa ke misye ap vin rakonte. Yo di men mwen menm si misye vle. Gen dwa vin chita al eksplike yo. Men pa vin di mwen di. Ou tande misye di tou m mande l 5 mil goud lè m ap desann. Bon èske nou pa wè misye son kriz de foli son bagay k ap pase nan tèt li. Sa pat fèt vre senatè? Bon tande non. Pou m peye moto? Bon de pou m peye moto? Bon m pa gen machin, m pa gen moun, bon men bon pa gen yon chofè taksi moto ki pote m pou kòb? Men prè a ta rive fèt pou nou tout. Son bagay ki tal pale. Ou wè lè wap pral fè prè nan bagay sa yo se de bagay pou ranpli papye bagay bagay e bagay long wi mesye lè ou pral fè prè labank lè ou pral fè prè yon kote se yon bann papye pou ranpli pou ap bay papye pou ap bay papye donk se pa pou di ou se yon nèg ki ba ou konya en etc men misye e li di se se bagay li se li ki fè e defè la en etc li gen.

Sa Sa di sim sa sim di bon menm sim se chita la menm di bon son jon di tel bagay tel jan tel jan tel jan ou ka ede m m di w sa mwen te elve pa 2 pastè gen de referans gen de zòn tankou Regi Sylvain Jacques Lucien Emmanuel Laguerre de pastè moralis de moun lè w di pastè se pastè. Poko janm rive devan on moun bon gade de pastè gen de profèt ou gade de pastè macron ou gade nèg yo trè elokan nèg yo men nèg yo on limit men sa ou wè sa lè ou pran pastè pou ap itilize nan de tèm avèk on moun ki gen konpòteman konsa sèm priyè yo m espere ke yo rete solidè mwen menm m pa janm m pa janm pè. Vèsite. Depi l fasil se pa pou mwen li. Ala gè kòm ala gè. Si mwen ki gen yon moral nòmal, m viv, depi l tonbe nan men w se pou ou li ye. Apa jodi a menm kase, e pa nan men m li ye? Èske se pou yon lòt mèt kase? Donk depi l nan men w se pou ou li ye, se jere l pou ou. Donk fanatik mwen nou mèt kwè m, mwen solid, mwen nòmal, mwen kòrèk. Souf mwen koupe. Nou mèt kwè m jiska letènite Jacques Sauveur Jean ap lite men pou nou. Senatè Justin ap obsève de ansyen palmantè yo e ansyen otorite yo, yo toujou di ke moun yo, moun sa yo, yo pa konstwi nan peyi yo, yo achte kay sou nonmen yo, yo achte kay nan lòt peyi, ou menm ki fè tout envèstisman sa yo, malgre sa gen kritik, ki sa pwoblèm nan yo? Men m di w, ou wè lakay mwen, se mwen k fè lakay mwen, moun lakay mwen tèlman fyè de mwen e renmen m, se sa k fè w wè m viv konfòtab lakay mwen. Ou ka toujou jwenn yon nèg ki pran mil goud nan men yon nèg pou l di yon pawòl, pase fè w gon moun. Ou ka jwenn yon nèg ki pran yon pote diri nan men yon nèg pou l di yon pawòl. Men lakay mwen kote fanmi m viv, Ferye, Merann, mwen konfòtab. Pase son zòn, son dezè l te ye. Jodi a l vin yon zòn endistriyèl, avèk izin glas, izin dlo, garaj. Izin diri, ti kanal pak, sa vle di ke se de bagay se mwen ki fè yo. E lè m fè yo, m pa t fè yo kòmsi m ta di w paske m gen yon enterè bagay. M fè yo paske m di fò m tounen lakay an mwen. Pral Merann nan baz nòmal, se la Merann nan. Kounye a tout moun konn Merann. Men se la tou. Yo pa t konn konnen. Men mwen menm se pi gran onè mwen se fè tout sa m fè lakay mwen. M pa menm envesti nan, m pa menm envesti nan vil. nan pwochen vil. Paske m panse ke dwe gen yon pwen de depa nan tout devlopman ke w ap fè. Donk mwen konsantre tout envestisman a pati de yon pis de dekolaj pou pèmèt ke m devlope zòn lakay mwen. Donk tout moun lakay mwen fyè e kontan la. E pi yon moun gen dwa di yon bagay, an nou onèt ak tèt nou, ou gen dwa di, a, misye manke fè sa, misye pa fin fè sa, misye pa fè sa. Men kantite sa k fèt yo pa gen anyen k fèt, se pa mwen k fè l. Sa vle di ke gen yon fyète nan sa e m kontan.
Men, Senatè, èske ou eksplike dèfwa ti atak sa yo se paske moun ta panse ou pral kandida? Non, mwen menm pou m kandida se yon lè. Pou m kandida, fò anpil lajenou ou mete nan vil, fò anpil gwo bagay pou priye pou kandida. Sa vle di, leka Dayiti tèlman frajil, avoka ki pran l pou defann li an, se yon gwo avoka pou li ye. Sa vle di, mwen pa janm gen foli kandida non. M kandida yon sèl fwa nan vi m epi m tou senatè. Sa vle di m pa nèg, e pa tip de nèg ki konjige kandida tankou jan w wè nèg sa yo ap konjige kandida sa. Kandida se yon pasyon, y ap chèche yon djòb. Mwen m pa janm kandida. Sa pou m kandida, se anpil moun ki pou vin di, di tanpri fè sa pou mwen paske m wè w konprann bagay yo al ba l diskite yo pou mwen. M pa tip de moun ki bezwen kandida, m pa chèche djòb. Se yon creator dan. Si moun sa yo ta vini wap toujou ale? Mwen renmen ayiti anpil men mpa konprann ayisyen donk si ayisyen ta pwouvem ke yo konprann batay yo gen de lè mka toujou kanpe poum ede yo menm pou nèg gen foli al defann yon koz ki osi pèdi yo le ka dayiti son ka grav on gwo avoka pou yo al defann ayiti. Senatè
ou fè anpil bagay nan zòn lakay ou yo e dènyèman kòman ou santi ou benefiye de moun ki kanpe kap di. Toujou ka gon moun ki pon gode diri nan moun gade byen pou wè ki moun ki fèl son volè son mandyan son tou gen moun sa yo nan lari a. Eske se de moun ou konnen? Se de moun ki mandyan se moun ki vin mande ou plis fasil isi a. Ou pa vle ou wè moun ki pale konsa yo depi se moun ki mande w yon gode diri yè ou pa bali li di l pral fè w peye sa demen si w pa gen l pou w bali. Gen yon bagay ou te di te gen yon mesye ki te pase ki te joure epi ou di konsa ou pa okipe l pita si manman l mouri se kote m l ap vini. Ou pa gen kè m jan tout bagay se mwen sa vle di ke lè yon moun di gen de bagay ou wè yon moun emèt kòm kòmantè mesye m pa pral chita mete m nan dimansyon sa ou wè moun nan bon ou konn sa k ap pase kounye a ankò. Gon bann moun kap fè deklarasyon yo pa konn si yap anrejistre yo, se apre yo vin ap gade nan tiktok yo di oh paske fanmi yo vin ap di kisa w di la ou sanwont wi ou twòp pou moun ki moun lan men se jak ki fè sa se jak ki fè sa epi kounye a nou di oh sa vle di ke nèg la ap manipile moun yo pou detwi la sosyete e se mechan paske moun nan ap fè deklarasyon an li fèl kanpou l konprann se yon blag lap bay men gade byen pou wè yon popilasyon lè popilasyon ap di. Di diskite nou vin lakay mwen lè nap demon ki defile la avèk lè larm o zye nou kap di nou ou tande tèl bagay monchè se pa ou li vin gad men sepandan si gon nèg ki rann ou gode diri nan men w nèg sitou nèg la gen ti kòb li nan men li li gen moun kap ba kòb li gen pwobableman entansyon fè ou li pou fon bagay donk lap toujou jwenn yon 100 dola poul ba ou moun ou kote poul di w pawòl men mwen m paka kite yon moun vin di moun lakay mwen gen pwoblèm avèm pou sa map ok ki bon politisyen entènasyonal. ki di n ke pi fò politisyen ayisyen se kapòtay yo yo ye, yo fè bagay avèk fanm ki malad yo, avè, sa vle di yo mete nèg sa yo lè yo pral fè bagay avèk fanm ki malad. M di kèt gwa di menn, m di meyè. Paske se pou nou y ap travay, pa gen anyen k ap chanje. Sa nou di yo fè a, se li pou yo fè. Donk sa vle di nan ka Dayiti, se pa yon bagay pou m kouri monte sou li pou m di m ta twouve yon solisyon ap chèche atravè yon nèg kèlkonk. Pa gen jan pou w korije deriv ki gen la a san referans konstitisyonèl, san mizanplas yon priz de konsyans nasyonal, moun ki konprann, ki pou poze pwoblèm nan o pi wo nivo. Epi pou ka korije deriv sa yo. Ou pa wè sa k ap pase la. Pil deriv. Sa pa yo ka fè dapre ou menm. Dapre mwen men sa pou m fè. Dapre mwen men sa pou m fè. Premye gwo batay mwen la kounye a la se ki jan dote peyi a de yon konstitisyon. M ap panse. M konnen m gen repons.
Eske entansyon ou kandida prezidan ou prezidan ou sa a batay pou konstitisyon? Non, m pa manifeste entansyon pou m kandida. M pa yon nèg ki gen yon djòb. Non, men ou pral batay pou konstitisyon? Wi, lè w ap fè batay peyi, ou pase nan nenpòt chapit, nan nenpòt ki fenèt, men ou antre anndan pou w rezoud pwoblèm peyi. Eske ou t ap bay Guy Philippe si li te al konsiltasyon, kisa l t ap di?
Konsiltasyon?

Goumen pou ban nou endepandans epi lè l fin ankò w ap wè w ap wè nèg k ap nèg k ap panse an nèg sa yo.
Kòm ou konprann Claude Joseph yon semèn avan te di ke se yon batay ki t ap fè pou fè yon koudeta kont Smith Augustin semèn aprè li menm li deklare li ekri. M pa ta janm swete pale de Claude Joseph. Pou kisa? Pou de rezon trè pèsonèl.
Apre tout tan e kantite jou sot nan lopital la, kòman ti kanal pase?
Gade, o boulot, ou vin la ou pa wè pitit nèg ap travay. Se yon travay o kotidyen. Se yon travay nap bat pou nou enplante yon nanm istorik. Tu vois l'histoire de canal, li gen ladann masak des Haïtiens par les Dominicains. Patwouy yo, li gen yon bann nanm ki enstale la a ki bezwen relanse. Ti kanal se yon bagay gen rapò avèk nèg mawon, avèk Tayino. Ti kanal gen rapò avèk, kòmsi m ta di w, lespas, de lenèji. Se yon bagay ki pa janm kanpe, tout tan moun ap travay ladan l. Chak jou, se sa k fè m met men konsa. Se sa k fè w wè se sa k pase la. Pou mwen m pa janm kanpe travay. Menm si se mwen k remèt yo. Haiti Securite genyen yon gwo kouwè ki rele Gibens Laure Jacques ki tonbe anba bal lapolis nan fas kare donk misye kareman tire sou yon patwouy pnh nan Lèziwa. depatman Grandans peyi Dayiti maten jedi 12 septanbre 2024 la. Donk, euh, endividi sila ki euh, atake veyikil polis la ki tap sot fè yon patwouy nan zòn Matador. E sa ki lakòz yon polisye ki rele Paul Rudy Gabriel blese e o nivo pratrin ni. Donk, polisye sila kap pran swen lopital, anbe eh polisye riposte msye tonbe li pa leve ankò e se sur ke repòtè nou ki sou plas ap gen pou yo vin avèk plis detay sou dosye sila. Nan depatman Sid peyi a, gen yon gwoup pwomosyon e pò entènasyonal du Sud ki bay yon konferans pou laprès nan lokal radyo Makaha ki twouve l nan vil Okay, jedi 12 septanbre 2024 la sou sa ki ap sekwe li la nan sa ki gen pou wè avèk kesyon pò a. Donk, mesye dam yo ki mande otorite yo pran responsablite yo pou pò a kapab louvri e yo montre enpòtans pò Senlwi a selon yo menm. Donk, sa ki pral pèmèt gen espwa pou Gran Sid la. Yo voye gwo mesaj pou gouvènman Garry Conille la. Antouka, ann al gade e tande. Donk, sitwayen sila yo ki egzije ouvèti pò entènasyonal Sid la.

Nou kapab di atravè peyi a, Gran Sid la se li menm ki pli viktim. Donk nou kapab wè sa nan tout desizyon ki pran. E tranbleman de tè pase Okay, nan Sid, Leta santral pa di anyen. Matchou ravaje nou Leta santral pa di anyen. Dènyè desizyon ki pran la a pa Ministè Edikasyon Nasyonal pou l sibvansyone yon bann paran nan peyi a, yo ekskli totalman Leclerc yo. Sa pouse n konprann sanblere gon pwoblèm avèk Grand Sud la. E lè nou gade enpòtans. ou po genyen nan lavi ekonomik yon pèp. Poukisa nou vin di jodi a, Pò Senlwi a tout enfrastrikti yo la, tout bagay fèt, de sitwayen, sitwayèn met tèt ansanm, fon soyete anonim pou yo bay nesans. a yon sivilizasyon konsa. Men ki pwoblèm ki genyen kant nou konnen ke la premyè misyon de leta se amelyore kondisyon vi pèp li. An nou gade de manyè brèv kisa yon pò kapab pote a la nan lavi yon sosyete. Depi w wè pò a, ou wè echanj, ou wè enpòtasyon, ou wè ekspòtasyon. Depi w di pò, ou wè yon posibilite ki genyen pou le devlopman di tourism. E nou konnen depi ke le mond.

Donk lè de moun ta di ou vini ou fon pò, m panse premye sa k pou ta motive yon nèg ki anndan leta, se ta di mwen kontan paske pò a li pral li pral fè kreyasyon danplwa, gen moun k ap travay de manyè regilyè, gen moun k ap travay de manyè iregilyè. Donk pa.

Kapital peyi a enpratikab, yon bann kote nan peyi a enpratikab, se paske pre moun ki t ap deside pandan 30, 40 dènyè ane yo, yo te kite sa echape yo oubyen yo te fè sa pa mechanste. Santralize tout bagay yon sèl kote ki vin rann lòt zòn rekile yo izole. ki fè tout moun pral chèche lavi yon sèl kote, enben ki vin fè kounye la a lavi vin pa posib pou n di nan peyi a. Jodi a nou mande dirijan yo gade yo nan miwa, nou konnen pami yo gen de gran akademisyen, si yo pa fè kèlke choz pou Ayiti se pa paske yo pa t lekòl. Se pa paske yo pa etidye, men se paske petèt yo ka deside fè mechanste, ou di mwens, yo ka gen yon rezon ke se sèl yo menm ki ka esplike l. Sinon, ou pa ka nan Leta pou w pa ta renmen wè pèp ou ap byen viv. Gen yon ekonomis ki rele John Maynard Keynes, Misye di se 2 flewo k ap domine planèt la, sè la delenkans jivenil e le chomaj. Atò, PM Garry Conille, nèg ki nan CP yo la, lè m ap gade nivo akademik yo, yo pa konnen ke lè pò a ouvri, se pa chomaj la l ap ogmante, men se chomaj la ap diminye, sa vle di se djòb l ap bay? Ki pwoblèm pou w genyen pou yon bagay ak yon bagay k ap bay djòb? Donk, si leta a pa dakò pran dispozisyon pou l ouvri pò a, mwen mande se pou tout moun lan gran sid la, tout sitwayen, tout elèv, tout pwofesè, tout ti machann pote kole pou nou mande sa a paske l ap bon pou nou e nou mande gouvèneman an, li pa bezwen mande gran sid la li rive lan nivo pou se kawotchou k ap brile, vye bagay sa yo pa bon pou se kawotchou k brile, pou se vyolans ki vin fèt. Antann nou nou tout se ayisyen mesye fè peyi a kado sa fè peyi a kado sa fè anvan lontan montre nou gon desizyon etatik ki pran pou nou ouvri pò a depi dimasè estime pase pa franswa divalye lè n vin fè pelig pi gwo bagay ki fèt nan peyi a se pò sa. E sou sa a pou m tèmine mwen salye kouraj ak kote Agwonòm Pierre Léger ye a, nou salye misye kòm youn nan moun ki te batay anpil pou sa a. E m panse l pa t fè l pou tèt li, paske tout moun konnen misye gen de ti pwoblèm li pa t genyen. Si l te ka panse al nan kesyon pò, se paske l te wè peyi. Mesye nou ka mande lòt moun yo ban nou sa yo vle, men pou sosyete ayisyèn nan, Pèp gran sud la mande nou pò a e pa bliye pa bliye le gran sud son pitit lejitim menm jan ak okap menm jan ak le nò menm jan ak lwès menm jan ak lòt kote yo le nò jodi a genyen yon ayewopò ki entènasyonalize lajan depanse pou ayewopò pa okay la jis kounya se gade n gade nwèl la le gran sud nwèl la. Mesye pran men nou, nou se dirijan, map raple nou yon dirijan son moun ki dwe gen responsabilite e misyon l se pa agrave sosyete men se ede sosyete evolye. Mèsi. Nou vin pote yon kri dalam bay responsab yo o nivo de leta. Nou wè ki, depi ke nouvo gouvèneman enstale a, ta sanble ke gran Sid la, spesyalman pò entènasyonal la, yo bliye fè mansyon de nou nan ajenda yo. kote ke nou konnen nan peyi a gon sitiyasyon ensekirite kap panike tout moun e nan sid la li vin jayi sou nou tou kote ke nou konnen nòmalman fò nou admèt ke nou son peyi pou le moman malgre nou esansyèlman agrikòl nou an defayans e menm lè nou ta vle remonte agrikilti la nou ta vle remonte sistèm de pwodiksyon yo sa ap mande yon peryòd de tan byen detèmine e pandan tan sa nou gen obligasyon pou nou konsome de pwodui enpòte. Lè w byen gade, jounen jodi a la a, sak diri a, pri li genyen nan lwès lan, se pa menm pri a ke l genyen nan sid la. Se pa pa rapò o fè ke li monte vrèman, se paske moun yo sipoze peye bandi, yo sipoze peye dè frè de sèvis ki trè elve pou yo kapab pase pase avèk machandiz la. Men otomatikman ke nou menm, nou ta gen otonomi nou, kote ke nou ta gen pò entènasyonal di sid la ki ouvè, Sa li t ap yon opòtinite pou Gran Sid la an jeneral. Lè sa a nou t ap wè moun ki soti Fondènèg, pa egzanp, moun ki soti Pò Sali, moun ki soti Wòcha Bato, yo t ap kapab vin pran machandiz la pi fasil nan men nou. Lè w byen gade, yon sak siman pa egzanp, w ap jwenn a 250 dola Pòtoprens, menm sak siman sa a, w ap jwenn li a 340 dola Aken, menm sak siman sa a, w ap jwenn li a 450 dola. Okay. Donk sa, li vin kreye yon pwoblèm enòm, kote ke moun yo, yo menm ki gen konstriksyon y ap fè, konstriksyon yo sipoze kanpe, e sa tou, li vin mete bòs mason yo nan chomaj. E nou konnen bòs mason sa yo, an jeneral, se 2 moun yo, se 2 père de famille ke yo ye, sa vle di yo gen responsabilite. Kidonk, an kèlke sòt, nou gen lekòl la ki pral antre, sa pètibe rantre lekòl timoun yo tou. E si tout fwa nou genyen pò entènasyonal di Sid lan ki ouvri, tankou kòlèg Waners te di, n ap genyen moun ki travay a tan plen e n ap gen moun ki a travay a tan pasyèl. Epi lè fini tou, se yon sòt de posibilite ke nap genyen pou pèch nou an li menm li pran yon lòt elan. Paske pò nou an se yon pò a double atraksyon. Li alafwa komèsyal e touristik. E nou tout konnen, sou zile Karayib yo, ki enpòtans konsomasyon fruits de mer yo genyen o nivo de otèl yo. Donk sa vle di se yon fason tou pou pechè yo yo menm yo kapab avanse. Epi Bòs Mason yo menm tou yap kapab travay. Moun kap konstwi otèl yo, se yon posibilite pou yo menm tou pou yo. Non sèlman pou yo rantre lajan epi ap anplwaye moun tou, paske ap genyen dè fanm de chanb, ap genyen dè gadyen de kou, ap genyen dè sekretè, ap genyen dè jeran dotèl, tou sa. Donk, yon lòt fwa ankò, nou mande PM lan, kòm li te gen, li te gen pou l te vini nan Sid la, men pa rapò a vizit sekretè deta ameriken an, nou te konprann sa, ki fè ke. Li pa t ka vini ankò, men nou mande l pou l fè sa pou nou prese prese paske nou gentan gen tout mezi ki disponib yo, nou gentan gen tout strikti ki an plas yo pou nou kapab fonksyone. Se inikman yon desizyon etatik ki manke. Kidonk la a, nou pa kapab ankò, pasyans nou satire. Nan non tout konpatriyòt nan Gran Sid la, n ap mande Leta ayisyen pou l aji prese prese pou nou paske nou pa gen tan ankò devan nou. Pò Sen Lwi di Sid la se ènyèm.

Sa pral ede popilasyon an. Donk, jodi a pa gen kontwòl sou pri machandiz, sa fè ke mentenan, donk popilasyon an, fanmi yo, yo ozabwa. Donk, ouvèti pò a pral soulaje lavi dè fami, lavi dè fam nan tout Gran Sid la. Mèsi.